Mwen se Nerlande Silva, mwen ap travay nan Pye Poudre depi anviwon 10 zan. Men an fèt, mwen nan strikti Pye Poudre depi plis ke 10 zan. Paske avan m te komedyèn, men lè sa m potko nan administrasyon Pye Poudre an. Rankont mwen avèk Paula e kontrèman avèk anpil lòt komedyèn isi, mwen rankontre ak Paula depi Gwo Mòn, depi lakay mwen, Gwo Mòn se yon vil ki nan departement Latibonit. Mwen rankontre ak Paula la nan fòmasyon ke Paula te gen te responsab pou l fè nan domèn teyat, donk mwen te nan yon twoup. Gwo Mòn, epi se nou te gen nou se yonn nan twoup ki te gen chans benefisye pou la kòm metè an sèn ou di mwens pou vin travay avèk nou pou vin fè nou konprann pi byen ki sa k teyat la e kòman nou dwe prezante yon pyès de teyat. Apre tout fòmasyon avèk Elvetas Dayiti, nou te Gwo Mòn te jwenn chans pou l te vwayaje ale an Swis nan yon avèk yon spektak. E ankò, se te Pola ki te metè an sèn pou k te travay avèk nou. De la etan, apre 2004, nou sot travay, nou sot fè prezante espektak lan an Ewòp. E apre, m fini klas mwen tou, m vin nan Fakilte Pòtoprens. E de la etan, Pola tou entegre m avèk li nan Pye Poudre. E se konsa nou vin akouche ekip nou te fè an 2005. Premye gran spektak nou se te Mémoires de l'eau ki te genyen 16 komedyen. E anfen, apre lè nou fin jwe Mémoires de l'eau, nou pa t 16 komedyen, nou te 16 frè ak sè. Paske nou te toutan, toutan, toutan pandan 2 zan, chak wikenn ansanm. E se konsa te gon, te gon, te gon amitye, te gon angouman de viv. Nou pa te wè anyen ke viv. E chak moun te an mezi, 16 komedyen sa yo, chak te an mezi de pale de lòt. Chak kapab di, vwala me tèl komedyen, me kiyès, me sa l renmen, me sa l pa renmen. E se konsa nou te fè pakou nou ansanm. Avèk Pola, e sa m kapab di nou jwenn, se viv ansanm nan. Son moun ki toujou ap eseye wè kòmanl ka pote yon ti diplis poul kapab e fè nou plis rantre, makonnen e apre Mémoire de l'eau nou vin akouche 2 lòt spektak ki se premye powèt e Sè Mo di Kò. Sè Mo di Kò se te fanm sèlman, a leksepsyon de yon sèl fanm ki te souvan vin gason tou. M pa plomen non l. E se konsa nou te gen 3 spektak ki t ap woule, 2006, 2007, se te Mémoire de l'eau, e Premier Poète. Premier Poète se yon spektak ki te akouche pa rapò a e jan Jacques Roche te mouri. Se pa ra, se te yon tèks de Jacques London, men e Paulate. Panse fè kreyasyon sa, se pa rapò a lè Jak fin mouri britalman e ki sa Jak te ye nan Pye Poudre, bon donk ki te eseye travay sou yon kreyasyon kon sa. E Mémoire de e Ces mots du corps se pou e jan vyolans sou fanm e se se tèks sa se pou sa li te akouche kreyasyon e Mémoire e Ces mots du corps. Paula ale plis ke militant daprè mwen menm. Paske non sèlman li li trete koze fanm, men li trete koze anviwònman tou. Pase tèks Paula yo tanto se pou dlo, tanto Pase m sonje premye e humm Mémoire de l'eau, Mémoire de l'eau ou sonje istwa a se se istwa de l'eau, gen dlo epi n ap mouri sechrès ap touye nou alòske nou gen nou gen rivyè yo k ap gaspiye. Paula son militant e son militant polivalant. Antanke chèf, m gen la retire mo chèf la. Pase nou tèlman te gentan gon abitid travay antanke 2 komedyèn, menm si l se li k metè, men nou te gen yon tan, pase pa bliye Paula fè tout e prèske 9 departeman yo, l al jwenn peyizan yo. Li pa chita pòtoprens pou peyizan vin jwenn li non, se li kal jwenn li, bon petèt kounya avèk laj epi avèk peyi an li pa deplase, e m se yonn nan moun ki te ka lè m vin entegre l m te vin tounen yon baton vyeyès paske nou toujou an pelerinaj, nou nan istwa de kont. Tanto, e se sa k fè kounye a lè m vin nan strikti Pye Poudre, se te menm, menm, ou pa santi gen yon istwa de chèf, de, de yon moun ki chèf, de yon siperyè, de yon enferyè, non, se sèlman yon ekip, e toujou nan, nan, nan yon, nan yon despri dekip, men non pa istwa de chèf e sibaltèn. Euyy ale non timoun nou kapab nap chita fèm fè yon dal kòlè nou kapab sinon bon m kite sa. Se yon apresiyasyon byen merite Paske deja li nan chan l. Se pa on moun ou kòmsi ou pral fè on ekip efò pou fè tranzisyon an. Pase kont anba tonèl rele kont deja kont le mo kont ou te kapab menm di kont egal Pola egal a kont. Paske on kont sa ki mèveye nan kay Pola on kont li gen dwa ap di avè w chak jou chak jou l di l li di l on lòt jan. E sa vin fè, ou oblije, mwen menm sitou mwen menm ki souvan ap di kont ansanm avè l, m toujou ap mache kouri pou m ka suiv ki kote l ap pral. Paske nan dènyè fwa nou te gendwa gen tèl deplasman, jodi a, li gen yon lòt mèvèye l vin avèk nan istwa kont lan ki ale, ki. Kòmsi m ta di w li li deplase, li deplase. E se sa k fè fò w prezan lè w ap fonksyone ansanm avè l nan nan domèn teyatral. Paske li menm li fè deplasman yo e deplasman yo ou vrèman kèlkeswa lè l fè yon deplasman nan istwa kont e menm nan teyat ou santi se li byen fè deplasman. Donk m panse e nou fè yon trè bon chwa de chwazi Pola pou Onore epi pou Pola pou Pola fin Pou plis moun, ou di mwen jenerasyon dènye tan sa yo ki gendwa manke konnen l, paske avèk istwa de peyi an, li kaziman pa tèlman deplase, la kounye a nou revann li avèk lòt jenerasyon ki pa twò konnen, paske yo gendwa wè Pola, malerezman moun nan gendwa wè Pola se lè l te vin pyepoudre, li wè Pola kòm yon di ektris, men petèt li gendwa pa janm konn kiyès ki Pola. Se vre, Pye Poudre gen yon ekip travay nou fè, nou travay avèk anpil lekòl nan zòn nan, men sa ka rive, jèn sa a k ap gade pou w la nan kont anba tonèl la pa t yonn nan moun ki te nan lekòl, ki travay avèk nou, donk pati kont lan yo gen dwa pa konnen l. Yo gen dwa konn pati pola a ki toujou yo toujou wè ki vin nan Pye Poudre oubyen yo souvan wè, ki desann yon machin ki monte e ki petèt yo ka menm menm konprann li gon distans alò, alòske se yon moun ki prè pou travay ak. Surtout timoun debutan. M se pwodwi pola, lèm te gwo mòn m te konn fè wòl, e de wòl Wonick vini sou sèn nan pidi pidi pidi pou w di sa w ap di a w ale, e avèk pola travay li te fè anvan an li ede w fè tranzisyon, kilè pou fè ki bagay, lè w kanpe sou sèn nan poukisa w kanpe, kisa kò w vle di, menm si petèt m gendwa pa chwazi ale jiskobou Pou m pou m on komedyèn dènye dènye dènye kri, men omwen m gen aki yo ke m ka transmèt, se pa le byè de li menm. E li menm tou, anpil fwa lè n ap travay ansanm, li konn gen de bagay li pa gen tan pou l al fè, li voye m. Se paske omwen li santi sa l te simen an, m pran l e m ka ede l transmèt li. Men franchman se on moun ki gen on bon, ki vrèman gen on aki.